Abraham di sètase mwen santim bouke mpran tròp imilyasyon nan Facebook mwen pran tròp desepsyon. Trop moun sal moun prop moun santi bon kelkeswa moun nan pale de mwen mwen fè olè menm m son free agent m pa bezwen gason I am free nenpot moun ki ta bezwen neg yo met pran Donald mwen m pa vle anko m lave menm kankou pilat. M pral pale ansanm avè nou. M byen sorry. Nan cho aprann kretyen fè lanmou an se se konsa l vini. Se sa m pral di. Prete m de twa chè paske m pral pale. Merci. Men ti perik kout la wi ti moun. M vle pou tout moun tande sa m pral di a. Jodi a m pral pale. M soti nan klozèt la. m vle pale jodi a. Kèlkeswa moun ki ranse avè m nan Facebook, kèlkeswa moun ki manke m dega nan Facebook, kèlkeswa moun ki di nenpòt bagay de mwen nan Facebook, Donald ki koz. M rankontre w, m renmen w, m apresye w, m respekte w, m onore w, m ba w valè, mwen ba w respè, m trete w byen, m fè tout sa ki bon etanke fanm pou m sèvi avè w. Men chak kalòt ou ban m, chak souflèt ou ban m. Chak souflèt, chak kalòt ou banm, ou toujou prèt pou fè moun pale lèd de mwen, sak fè sa? An bann ti jak vakabòn, ti jezabèl ki nan whatsapp ou, ki nan messenger ou, kap voye foto chouchoun, kap voye foto bouboun, ou wè sa map pale la? Si son flanm ou ye, pa ret, pa rete anba live la paske map bloke anpil. Si son fanm ou ye, wap konprann paske lap rive sou ou tou, sil pa gentan rive. M bouke. Reginald monte live li pale. Reginald pale sal wè. Reginald pale sa li wè. Li pale exactement sa l wè. Si yo moutrel yon video kote m ale pou m danse a yon nèg epi nèg la rale men l. Byen ke se pa konsa istwa la ye. Men se sa l wè, se li l pale, m pa ka fache kont sa. Ou pa ka falsifye verite. Verite rete verite. M se Natacha m son zuzu. Bon mwen menm m kanpe m pa bezwen gason ankò m pa vle m serye nenpòt moun ki vle yo ka pran Donald paske mwen m pa vle ankò si m renmen w. Si m trete w byen, m pa gen nesesite, e pa lajan m bezwen nan men w. Gen yon fason pou trete m. Gen yon fason pou trete m devan sosyete a. Gen bagay m pap pran nan men moun. Ou pa renmen rezo sosyo, tout lajounen w devan bal, ou nan djaz, w ap jwe, w ap tout bagay. Sak pase se pa lòt bagay Plen ti jenès ti vakabòn nan entènèt kap voye foto pipich lòtre jou te gon magerit on magerit liben jeremi m plen m chaje kap mande voye foto plen lòt non chaje non pou ap bay foto chouchoun foto bouboun kap fè foto videyo m pa gen respè. Tout la jounen Ou telman rete nan ti bout studio a yo vin konnen se anndan studio a ou rete pou wap fè chachap wap fè tenten wap fè lòbèy wap desann mwen a menm moun Facebook yo paske wap fè lòbèy avè yo wap pale yo mal avèm wap di yo tenten de mwen wap krazem wap kraze repitasyonm paske depi ou bezwen depi gason an bezwen kouche fanm nan Guylaine! Depi gason bezwen kouche fanm nan se madanm nan li pale mal. Poukisam merite tretman sa? Poukisam merite konpòteman sa? Poukisa tout moun Facebook ap palem mal? Pa gen lòt moun ki koz ou menm. Mwen chwazi e dispoze disponib. Bon mwen m kanpe, m kite sa. M pa bezwen konnen si w ale o nò, o sid, a lès e a lwès, mwen Natacha m kanpe. E m pa bezwen gason ankò. E pi lè m di m kanpe a m kanpe min. Ban m pale w sa k fè sa. M pou jenès. M pon gason kap mache bay fanm kout pitit. M pon moun ki ipokrit si map viv a yon moun m pap viv avè w. M pat avèk moun nan paske m te bezwen yon sipèsta. Sipèsta kisa? Psst Guylaine M pat avèk moun nan paske m te bezwen sipèsta M te chwazi paske m te vle m marye M te gen pwoblèm avèk Richard Epi Natacha marye Pou jiskaske w rantre anba tè. pou jiskaske w mouri ou pap janm jwenn yon fanm konsa ankò premyèman m pa vakabòn dezyèman m gon bon kè kè k ap mennen nanm nan bon sa se dezyèman twazyèman mwen renmen moun katriyèman lè m avè w m avè w nèt senkyèman m sensè avè w. Sizyèmman, m gon sèl defo m jalouz. M pa pa yon nèg kote m chita la pou m pran maladi pou m mouri kite Gloria, m pap fè sa. M soufri anpil paske m se yon moun ki gen pasyans nan relasyon. Lè w ap di betiz, lè w ap di fanm betiz, se kouri pou yo kouri. Tèlman. Tout moun ki konnen w, menm nan djaz. Gassman 2, menm arive di m pou m mennen w yon sikyat. Li te di fòm fèl yon sikyèt paske tèt ou gazman koulè m pa pè non men non li te dim sa Ou pa pè timoun ni granmoun pou di betiz pou sal pou di tout sa w vle Gen betiz ou konn di mal di zanmi w yo yo rele anmwey yo mande poukisa. Se konsa li oblije aji. Bon m aprann se nèg Jeremi k renmen di betiz bagay. Bagay ke m pa janm asepte nan vi pa m, m asepte yo. Jis pou m ka rete avè w, pou m viv avè w. M ta vwe avèk tout senserite m, a tout kè m. Epi k la di w gen kouraj Nathoo. M pa kraze relasyon konsa. M pa fache fasil. Men m bat bravo pou pè Jojo. Gade pè Jojo a Chantal li marye avè l. Li bay madanm li valè. Sa pa vle di pè Jojo son sen. Men lè w gon fanm ki apresye w, ki renmen w, ki kanpe dèyè w 150 pousan. Epi ki vle viv avè w fò ba l yon ti respè. Poutèt fanm nan entènèt. Plizyè fanm, plizyè vakabòn, plizyè ti jenès. M gen tout. M gen tout nèt. M gen yon telefòn, se 3 telefòn m gen m ap peye. Pap 2 telefòn pou mwen plis pa w la fè 3. M gen tout. Mesaj tout sa ni moun ki byen avèw ni zanmi tout vye pawòl tout sa tout moun di tout sa w di m pa janm pale. M vin reflechi m di a bon. Jan sa ye la a, se sa k fè chak tan l parèt bò entènèt li fache paske fò moun yo wè l, fò moun yo, fò l ka moutre moun yo sa l di a e pa sa. Ou mechan, w ap peye sa. M ouvri kè m, m ouvri pòt mwen, pòt kè m, m ouvri mwen menm ba ou. Ou di m betiz. Anpil betiz. Anpil betiz. Anpil gwo betiz. Bagay m pa janm tande nan zorèy mwen deja. Ou manke m dega. Pandan m ap onore ou, m ap fè bèl bagay pou ou, ou pa konn mande m. M pa ka fè manti sou ou. Lè m gade ou Maryland. A on lot fi je vèron wap fè foto pase men nan kou wap kouche a dwat a goch se bondye ki te ka fèm pran sida m pa pran mwen sèvi w tankou on madanm trè byen avèk respè e dinite depi jou m antre nan vi w wi depi w touche w gen kob ou lonje l ban mwen. Byen ke menm sa w ban mwen an, ti sa w fin ban mwen an, se tout ale al jwenn Ayiti, paske w gen, fò m voye ba timoun yo, fò m fè tout djòb mwen. M mete, yon kote m mete ekstra menm. M fè, m fè depase. Jis paske mwen vle jere relasyon an. Men pou ti vakabòn, ti jenès nan Facebook, pou imilye m devan yo. Monte nan ou dim poum monte live poum pale a Reginald poum di Reginald ou pa janm renmen Facebook bon nan Facebook ou nan WhatsApp wap pale a fanm yo yap mande voye foto bouboun nan telefòn map peye a nan bèl studio m fè a. Pou ou a, ou pa mande m. Ou pa mande m. M fè sa ki nesesè pou m viv a mari m. Mwen fè tout, tout, tout, tout sa k genyen. M bon sè non, m gon sèl defo, jalouzi. Poukisa w fè jalouzi Natacha? Pou maladi pa antre lakay mwen. Wi, m ka monte pale a Reginald. Men Reginald di yon verite. La verite bless la verite e la verite Ou di ou bezwen Ou bezwen studio m fon studio Ou bezwen konpayi de son Konpayi de son fin fèt Ou pap fè l isi ankò se Jeremi l prale m gentan dakò Maji tankou yon egare yon makak yon enbesil yon ti bebe yon grimas Tout nèt Jis paske mwen vle relasyon an mache. Men ou pa ko kapab, ou pa ko pare pou relasyon mache. Ou pa ko pare. Paske ou renmen ti fanm ou pou ap gade, pou ap vini, kouche, ale, pou ap vwe foto video, bouboun, tete, pou ap pran plezi, ou pa ko pare pou gen madanm. E mwen chak tan m wè yo, y ap al manje, m ap al pale. E akoz de sa tou, nan whats, nan Facebook kote m ap fè kòb la. Se la m fè kòb pou peye tout bil yo. Byen ke m fè kòb lòt kote, men nan Facebook kote kòb ap fèt la, kote tout bagay ap fèt la. M pa ka gon mari la pou m pa ka manyen l. M pa ka gon mari pou m pa ka touche l. M pa ka bon mari pou m pa ka pale avè l. Non, m pa ka fè sa. Depi m manyen l la, li vekse l, eksite l, estomake. M pa renmen Facebook. Men w renmen Facebook pou, ou renmen Messenger pou rele fanm? Ou renmen Messenger pou file yo? Ou renmen Messenger pou pran foto, pou di vre foto bouboun? Ou renmen Messenger pou di ou ta renmen pran plezi avè l? Li pa bon. M pral pale a Reginald pou m vekse Reginald, pou m manke Reginald dega. Men eske sa fèt nan chanm lakay mwen? Si l fèt nan salon an piblik, pandan m ap fè yon live ou parèt. Vrèmanvre m di w tache kolye a pou mwen tache l. Menm si m tap pran souke kò avèw, ou pa ta bezwen fèm wont pou fè medam ou yo wè ke w pa dèyè Natacha. Pandan ke se pa vre, se bwa bannann nan. E pafwa lè w pale a moun yo, ou fè yo panse ke m son dyab. Pandan ke se pa vre. I'm fed up. Tout sa moun di nan Facebook de mwen. Se ou koz ou manke res, ou manke banm respè. Avek an bann ti grapyay, ti bouzen k pa ka baw on dola, se mwen kap voye bayo anko. Mwen menm ki pou baw 50 dola pou voye ba yo. Epi se yo Se yo k soti pou derespektem Mon chè Nenpòt moun ki ap tande la Ki te bezwen nèg la yo welcome Je ne regrette rien Ou fè ex ki te la depi 1000 an ki pat janm bezwen w pale de ou. Ou fè y ki te la depi 50 an ki pat janm ka regle anyen pale de ou. Pale de mwen. Ou fè yo fè fo paj pou y ap di m betiz. Epi w toujou pran pòz inosan. Natacha ap mete m nan Facebook. Natacha ap mete m nan. Bon w nan Facebook. M vin jwenn ou nan Facebook. M fè w sipèsta. M fè yo konnen w plis. Men w te la. Ou toujou ap pran yo. Ti grapyay. Ti makak. Ti tenten. Ou pa janm ka sètolve w. Paske ou renmen ti bouzen. M te di apre m fin marye avè w m pa bezwen gason. E pa pou tèt ou menm paske wouyy nan. Paske ou telman fè m bagay m vin gen amertume kè m fèmen. Ou fèmen kè. Pa gen kè pou lanmou ankò. Fèmen sa. M ap viv an pè, m ap ret an pè, m ap renmen tèt mwen plis, m ap pèsiste sou biznis mwen, epi m ap viv avèk pitit mwen epi lavi kontinye. Kè m pwòp. M pa gen kenn regrè non m pa gen kenn regrè paske m trete w tankou yon wa mwen menm ou trete m tankou son domestik e lespri bourik la al nan ou paske w son moun ki trè trè brut tout moun ki konnen w konn sa sèl si moun nan sou fek m ap kite yon lòt moun pran chans lan. Pou yo se mwen ki pat bon an. Joure yon moun. Joure yon moun. Pa nan avantaj mwen. Kanpe denigre ou. Li pa nan avantaj mwen m te marye avèw. Men map rakonte sòm sa m pran. Ou pap janm chanje. Ou menm wap mouri nan chanm gason ap mache pran fanm. Epi ma konnen se swa yonn tiye w kew bloke ou byen kew rete. M bouke, m pa kapab. E si w ta chanje? Lap difisil poum kwè nan ou ankò. Paske m pran pil tan anvan m resi fed up. M renmen w cheri, m renmen w cheri se pa nan bouch, se pwouv. M pa w moun ki rate karyè m. M pa laj pou moun ap banm manti. M gen dwa chwazi pou m fè yon vi. M konn gen mari, m ka gen mari. Lè w fache si w joure m, w ap di m betiz ou joure Gloria tou. M ap kite lòt moun pran chans a dyaman an. Moun ap fè fo paj ap dim betiz sa ap dim konektel depi jeremi se si se le ou pa konn sa map pran m konn se si tout ansyen rad do plimen do kale tout moun net ap fè fo paj pou tèt ki moun pou Donald pa gen ken respè nan m pa konn nan afè moun m pa vle moun rele m pinga pèsòn rele m m pa gen lanmò m pa gen maladi m pran san m ap pale la m ap pran pil tan m apresye w m renmen w m trete w byen. Tande m tande yo di m paka sesi m paka ou paka rezide ou paka bagay m regle tout bagay imigrasyon gen dwa pran nom de tan yo vle pou seri de bagay fèt m fè tout devwa m tout sak gen pou fèt ou poko janm konnen le premye pou timoun ou ke gen ke w fè kòb ke w pa fè kòb me je m beje w dayè ou gon lis moun. Jeremi ki longè sa pou banm pou map voye pou yo gen de mwa sim pa voye 800 gen de mwa m voye 900 sa te fè tèl bagay pou mwen sa te fè te sesi pou mwen sa te m fè tout bagay tankou m mete w nan nan ben w mete w m make sure m fè tout sa m te moun pa rele m m pa vle pèsòn rele m. Map fin pale lèm fin pale m fèmen, pita map monte pou aprann kretyen fè lanmou pou moutre jèn yo kòman pou yo jere mari yo. Mwen fè devwa m. M tèlman fè devwa m, mwen renmen w, m apresye w, m fè tout sak genyen pou ou. Non sèlman m aplike pou ou, m al gen bagay pou m fè pou pitit ou. Se lè e lè sa w konnen timoun yo pa pa w. Paske adn ki di sa. Malgre sa, li pa deranje m, make sure m take care yo pi rèd, pi mal menm pase sa m pa t dwe fè. Men li fèm mal pou jan w tretem nan Facebook la. Li fèm mal jan w tretem nan. Tout moun ap pale de sa. Epi map pran pòz m pa konprann. Tout moun nèt ap pale jan w tretem nan pa bon. M pa w fanm vagabòn. M pa w fanm pwostitiye. M son fanm ki gon senserite. Premye kalòt ou banm nan Facebook. Natacha gen tout defo l lakay la ki defo? M pa kite w grangou m pa kite rad ou sal m poko janm kite w nenpòt jan ou byen fre ou byen bèl doktè w nòmal peye 650 dola asirans nòmal chak mwa Pou doktè pou nenpòt kote w ye paske ou te nan djaz pou bagay. Menm lè w nan djaz la tou si yo ta vle di a m gentan prèt pou m kanpe pou m depanse kòb pou m voye m fè adwat m fè agoch. Menm sou whatever sa l ye a m toujou prèt kanpe prezan. Men w pa respekte m. Se ou k fè moun y ap pale m mal. Moun yo ap di koze de mwen. Pa gen lòt moun se ou menm ou pran pòz ou vle ba tout moun pote chay la. Ou pa vle mete m nan Facebook, ou pa vle ke ou ka panse ou konn pale byen. Men gon jou ou pral pale a sipè konsyans ou pou di kèt mesye. Eske fanm sa merite tretman sa? Eske m ta dwe fè fanm nan sa? Mon chè menm si m pa ta bezwen fanm nan. Menm si m pa bezwen fanm nan. Paske gon yonn nan fanm ou yo ki te dim ou di se li ou renmen m te voye tout mesaj yo baw fanm nan te diw di konsa depi lè sa m met on pwen an ayiti fi a relem li dim ou di se li l renmen se li k pou madanm l on timoun e timoun ou renmen. Vin konbyen tan vin tran ou pa renmen granmoun vre ti moun pou wap fè lòbèy chacha ti moun ki nan menm laj a pitit ou vin konbyen tan vin twit an tran tan se ti moun sa ou renmen ti moun ki ka pitit ou konbyen tan m gen plis ou dezan twa dezan edmi ou fèt an janvye m fèt an jyen dam nan te di m ou di konsa wap fin pran tout sa ou bezwen lè w fini pou ale. M pat wèl nan ou Paske m paka bay manti M pat wè yon moun ki bezwen pran tout sal bezwen nan Natacha Sa se konsa m ye Pa bliye ou se mesye marye m M paka bay manti de ou Li gen dwa se pawòl ou tap bay pou ka pran fanm ou Men renmen renmen an paka anndan kay la sèlman Renmen an fòl visible Tout sa tout moun di m se ou ki koz. Mèsi pitit fi m ki mete nimewo a pou mwen an. Ou konn trè byen Richa pa konn sa pou l bay. Kriye chak jou l bezwen madanm li bak. Ou son moun ki desiziv lè m di wi wi non non. Ou fè m wont. Ou fè m wont paske m onore w. M prezante w tankou yon wa men wa men king nan. Me wa m nan, me king mwen yo. Epi mwen menm ou trete m tankou yon chyen. Poutèt medam whatsapp yo, medam messenger yo. Wap kap ba w plezi nan entènèt, kap voye foto chouchoun, foto tete. Jis poutèt satisfè ki dezi ou fin granmoun. Dezi chanèl. Ou kraze bon bagay sa. Bèl bagay sa. bon jan bagay sa pou sa yo. Li fè m mal. Mal. Ou konn sa k fè l pi fè m mal? Paske chak tan ou monte nan Facebook. M live kè m sote paske m pa konn ki lè w pral di yon tenten. Epi pou fèl tou non. Poul tou non bagay pou mwen. Pandan se tan ou renmenm. Ale ou pa ale ou pa di anyen pou mwen. Ou ale.

Natacha poko janm fè kouche sou ou Natacha poko janm twòp ou e m chaje gason k renmen m gason de petèt yo te ka pa fè m sa w fè m nan ou ban m depi pou m pa janm pran gason ankò ou fèmen pòt la gen bagay m kenbe yo pou mwen m konnen w ou konnen w byen M pa tap ka kanpe vin joure Reginald pou yon verite. Vin klase Reginald pou yon verite ke li wè a zye l, li wè l. Se sa, se Reginald sa m tap chèche. M pap chèche Reginald kap mache fè zen. Pale pou moun, pou atis, pou bagay bon se yon atis Reginald ye. Non ki mache fè zen l ye. M ap chèche yon Reginald ki pou louvri zye fanm. Pou pale fanm, men kisa pou veye, men sa pou veye. Bon Reginald ki ka ede w pou grandi. Kite m di w l. Nou tout ki la nou mèt kenbe yon baton jijman pou nou jije Natacha. Paske nou poko janm konsa nan vi nou. Ou pa konprann? Paske nèg Navel la, se li k premye menaj nou, se avè l nou gen tout timoun yo. Pa gon gason k fè nou abi. Nou ka deside fè sa. Rezon ki fè m chwazi monte live pou m fè sa. Chak tan m rete biw. On foto fanm. Donald a fanm li pa semen nan ko. Bib foto monte. Foto gigit Donald. Men foto fanm li ki voye gigit. Fofo foto kote lap di fanm vin jwenn mwen nan tel kote nan hotel la map tann ou poum souse sesi pou ou. Plizyè foto plizyè Anpil vwa anpil tep anpil voice anpil bagay waw anpil anpil anpil lè tou lè wap jourem yo rekòde yo anpil anpil anpil anpil anpil bagay anpil epi lè sou ranse ou fache pase moun nan ou estomake pasel ou joure pasel eskem kalifye poum jwenn yon bagay konsa map reponn tèt mwen non. Men pouki sa oblije fè l konsa? Poutèt fanm Facebook k ap voye foto bouboun, foto Whatsapp, ou kraze yon relasyon. Ou pa menm, ou pa menm viv sante. Depi jou w rankontre m, m poko janm fè w santi w enferyè. Oh ou te ka pran yon nèg wap met sou vant ou pou fè sa Hey atansyon arèt pa fè dezòd konsa Pa janm pran yon nèg ki mariw menm si ou pa bezwenl ou pa avèl ankò epi pou fèl santil enferyè nan Ou son enferyè tou Gen mo tou k pa soti nan bouch ou pa gen dwa di Ou pa gen dwa di me sesi me sela me kwèdèk nan Ou monte nan entèvyou yon ti diskisyon mga vò. Dezyèm kote ou pral tuyem. M rete konsa m wè m ranpli sentespri. Sentespri selem. Jodia map pale. Map di w sa w fè m ki mal. Epi pou w al preflechi l. Repase tep la. Kelkeswa kote w ale, kote w ye. Ou fek deplase w ale a. Ou wè m di w bon vwayaj. Bòn chans. Paske ou pral regrèt sa. Eske m pap janm di w bonjou nan vi m? M pa Jezi. Eske m ka, eske nou ka rekòmanse? M pa fè moun konfyans de fwa. Fò anpil goumen. Gon moun kap relem la pa relem. M pa vle pèsòn relem. M pa gen lanmò. M jis ap pale. Seri de bagay kap pase nan entènèt la ki fèm mal m ap fon gap. M pa fè moun konfyans de fwa. M pran pil pasyans anvan m aji. Lè m aji. Lap pranm tan. Mpa fè moun konfyans 2 fwa. Mpa fè moun konfyans 2 3 fwa. Nan. Mpa ko wè. Mpa ko wè bay sa. Banm bo tout sa w fè nan Facebook pandan ke w pè Facebook. Mpa vle Facebook, mpa Facebook. Sa se espri rize. Reginald calvaire te louvri yeux m. Li ouvri yeux m gran. Se Reginald sa map chèche. Se pa Reginald ki nan kan kap vin fè makak nan Facebook. Reginald la gon don. Li gen don yon pot pawol se sa map chèche. Li gen dwa te di mo a pou l fè, pou l blese m. Mo pa ka blese m, Reginald gen sè l, gen pitit. Li pa konn kote y ap tonbe. Lavi yo poko fini, yo poko antere nan simetyè. Pa gon fanm ki pa pase sa m ap pale la, ki ni pa pran soufrans lan. Share live la pou l rive 10, 15 mil moun. Paske m ap pale a tout kè m. Premye kalòt! Ou gon fanm Maryland pandan wap monte desann nan bal fanm ou toujou vin jwenn ou pandan lakay mwen ou di ou marim mwen menm mpaka menm di Richard bonjou nan telefòn pandan se tan mpa konn lèd ma ex mka salye moun nan di kòman ou ye kòman bagay ou toujou panse kou li pral tounen a Richard li pral sesi pandan se tan ou plen fanm plen. Bim! Ou monte Maryland. Ou pa konn konbyen moun fi ap kouche, ou pa konn kiyès li pap kouche, ou pa konn ki bagay. Epi se wè m wè foto fi a. Foto sou WhatsApp fi a, zen pete nan kay la. Lè m gade, pou Rachel blese kè m. Paskel pa fanm li pa bese pipi. Son gason liye se moun kap ba moun kou epil lage foto fanm nan ou menm a fanm nan ki mete men nan kouw li lage yon dezyèm foto poul moutrem kòmanm son tenten son chyen son vye bagay m ye Rachel sa m pap janm zanm ou non Rachel ou wèm kite nèg la pou ou. M kite l pou ou. M kite l pou ou. M pral pi bèl, pi seksi, pi anfòm. M ap pi renmen Bondye. M ap priye. M ap sèvi Bondye. M ap avanse pou pi devan. Epi m ap fè pwogrè. Epi mwen pou m wou a nèg la. Paske w te jete m pou nèg la. Ou konnen m son bon fanm. Ou nan kay avè m. Ou viv avè m. Ou konnen m pa drivayèz. Ou konnen m pa p mache pran gason. Ou konnen m sensè. Ou konnen si m avè w m avè w nèt. M gon sel defo mwen jalouz. Sa map veye pase m pap mouri kite gloria nan men bèlmè. Se wèm wè foto fanm. Yon lot foto fanm. Yon lot foto fanm. Foto ap lage m ayiti. Apre tout tenten sa yo ou fin fèm mwen diw sorry mwen wi ki diw sorry ou bliye m diw sorry cheri ou pran poz ou pi fache pasem ou move ou move m diw ok m eskize m tounen yon ti chyèn moun pa relem moun pa relem m pa vle pèsòn pran pitye pou mwen pa relem m pa gen anyen e mwen kap pale. M tou non ti chyèn m di w sòri mwen menm ki di w sòri aprè m wè foto fanm ou wi ou rele fi a m konnen w pa moun pou sa kòman ou sòti pou ap bere bagay yo devan m fè kòmsi m pa konprann toujou m pa pale paske m pa vle moun facebook di e mwen k gen defo men defo men bagay m sipòte sa se premye kalòt M wè foto fi a mete foto on nèg ki mari m ki se mari m nan papye di mesye a e mari m e mwen k siyen boudo m wè foto fi a nèg mwen sou whatsapp fi a m fè oh oh zen pete aprè on lòt moman foto gaye nan facebook fanm ou gaye foto l nan facebook li voye foto l pou Rachelle gaye. Pou l moutre nèg li m baw nèg la Ou gen 3 pitit a maroue konye w damou nèg la Welcome pran l Kite m di w Kèlkeswa fanm nan Nèg sa gen pou l tounen w chabon dife 2 pwent pou M ba ou l Bon m dakò kraze maryaj la pou m ba ou Paske m bouke m pa jwenn nèg Men m wè tout moun sòt moun Mkochi moun San benyen dyòl brose tout moun nèt leve nan kòm pou yon sèl moun le roi le prince Donald mbawou se ou menm premye moun bay li premye kalòt mpa vle pèsòn relem dezyèm kalòt dezyèm gro kalòt nan Facebook. Mezanmi Ti miel rele m gen foto devan mari w m di mari m foto devan mari m epi tanm kwè nan moun m di devan mari m foto devan mari m ou pa rele m ankò cheri m pa gen pwoblèm foto devan mari m Ti miel di bon m voye l ba ou Natacha pale m verite. Foto a tonbe blap devan m. M telman sezi je m fè. Epi m di non m pa konn foto sa non. M kouvri pou mari an ankò. M kouvri. Pase m sezi. Epi m pa ta foto a devan l. M di ki foto sa. Li tap jwe gita l kite l. M pa vle relasyon an kraze. M pa vle relasyon an kraze. Bim! Yo voye tep. Kote kap pale. Bim! Mal vole telefòn nan. M antre nan kòd la pase m pa tap siveye konsa. M tap fè ti jalouzi. Mal vole telefòn nan m antre nan kòd la. M gen tout mesaj yo la. M gen voice, m gen mesaj. Tout foto bouboun. Paske nan T-Mobile, ou ka fè tout bagay konekte ansanm pou jwenn yo. Epi map viv yon vi de soufrans anndan. Epi mwen menm map ri yo deyò pandan setan se manti. Mwenche Sa se dezyèm kalòt Dezyèm gwo kalòt Pa joure Reginald anba live la non bon moun li ye Se sèl m pa vle l antre nan zen. Blondine bagay se pa bay sa pa pou Reginald e map redil map redil ankò dezyèm kalòt m pran nan men mesye map di marim marim son wa mwen menm depi monte se marim son wa e m tretel kon wa vre bon son wa m te gen son wa m te gen an marim se prens mwen mon mari wi bondye k ban mwen l mesye marye m me li marim marim donal e mwa je si madam bordo. Epi m pran souflèt ankò. Baw! Nan Dodo di yo sa. A monchè, bon Dodo! Wi Dodo, bon mwen menm, e wi m kite djaz, bagay, men sesi men sela. La l fon foto avèk e fanm e Gazman. On fi, sorry, bouch mwen chape, avèk on fi k ap travay kot Gazman nan. M pa konnen nan kisa yo ye, la l kouche fanm nan. epi yo fout l atè. M tèlman sezi, kounye a l soti pou l ban m pote chay. M di, non pa ban m pote chay. Se ou k pou pa te dwe nan foto sesi ak bon. Sa fini. M pral pran lòt souflèt ankò. Pow! Mwen menm mpat janm a Natacha mwen menm afè Natacha mkite Natacha mwen menm mpa nan Natacha mkite Natacha mwen menm mnan chanm kay mwen bagay Natacha sa sa fini dayè son chanm kay mte bezwen poum lwe mtal nan yon chanm kay lakay Natacha mpa nan Natacha mwen menm sa se twazyèm desepsyon mpran epi menm kote yap monte. Pokipe marim afè gason ak fanm adje la metriz de swa son bagay pou yon moun etidye pou genyen pokipe marim bagay fanm ak gason afè nonm a fanm pa okipel marim se marim li ye m poko janm kraze w e jiska prezan m pap fè sa sa se twazyèm katriyèm desepsyon. Pandan m sou pon la ka doktè, nou te nan diskisyon epi m ap ba yo kamera, va vire kamera! Ou fè m wont. Yo fè remix nan do m. Yo fè tout kalite bagay. Yo fè tout moun je vè wont, tout moun ap pale fatra. Epi w jan w fè tou, w fè tankou, m son moun genlè ki tèlman fini, ki dezespere, ki pa ka jwenn moun, epi w fè tankou pou tout moun panse kòmsi, wi. Li paka jwenn li paka bagay epi tan se pa vre ou konn se pa vre epi lòt desepsyon m pran ankò se pil fanm kap ekri kap bagay gen de nan yo ki ekri m ki voye mesaj ban mwen. Konvèsasyon M pa menm fè konn sa menm. Gen nan yo bay m di. Paske m bezwen lapè. M oblije vin pale ak tèt mwen m di bon. Depi se avèk mizisyen moun sa yo ou pran fò ou konnen w ap nan w ap jwenn jan de bagay sa yo. Natacha vole pli wo. Epi m chèche yon jan pou m vole pli wo. Jis paske m pa vle èdèk la. Tankou m ap chèche yon jan pou m rilaks pou m chèche lapè. M pa tap ka joure Reginald Kòman m ta fè joure Reginald la Bon Reginald ba yon verite M pa ka joure Reginald ni m pa pral di Reginald li pat dwe fè sa bon l wè l vre Se ou k pat dwe fè sa Se ou k sipoze gen bon tretman Men leson m aprann nan tout sa k fèt la Gason ayisyen yo pa sipoze di yo renmen yo ni moutre yo renmen yo. Le jou ke w deklare nenpòt gason ayisyen an nan, si w paka deklare pou di, depi w deklare di nèg, di gason ayisyen. Ou renmen l. Mary me problem. Son sel bagay wap gen pou fe. On sel bagay wap fe wap rann tet ou sevis. Wap renmen w first. Renmen tet ou dabor. Paske gason k pa renmen w lan. Ou te mèt te bal lordu pe ou lap pyetine w pase w nan betiz pase doudou nan bouch ou Eske son visye li ye m pa gen dwa di sa visye ou pa gen dwa fè sa ou ta yon nèg wap trete l de visye ti visye ou te grangou me rad ou me vin pran Fatra w me vin ranmase sak pa gen yo bay moun lo klas ou fel klase entel mwen menm avè w nou pap kapab anko bon al enjoy ou poko fini epi la vi kontinye nou tout ki tap joure m nan fo paj tout ex ki te bezwen neg la. Tout moun nèt ti grimas ti grapyay sal kouche l te ba w kou l pa peye non l pap pa peye w paske depi l kouche moun li peye yo li pap pa ba w kòb se pou sa e sak fè yo pran l pou yon djòma paske yo konnen l toujou ap bay kèlkeswa moun nan Paske map di marim, map onorel, map montel, map pale de marim, map esplike kem renmen marim, map viv a marim, map fon seri de bagay. Ou te rayim, ou konn di tenten de mwen. M vle fè w konnen ou lib konn yon kapral. Very soon. Very soon. Depi l dakò mwen menm avè l n ap siyen papye a rapid vit fèt pou w al fè bonè w ou menm. M s on fanm de pye pantalon, m s on zuzu. Je m èm. Natacha èske w ap chanje? Non m p ap chanje. M p ap janm. chanje vi m pou moun, pou atitid moun, pou tanperaman moun, pou konpòteman moun. Depi w nan yon relasyon nèg la abize w, l ap manke w dega, l ap di w betiz, l ap antre nan manman w, l ap di w vye pawòl sal, l ap di w, l ap pran fi sou ou. Lap pran vye ti vakabòn sou jenès tout lajoune ap voye foto kilòt foto bouboun ap fè foto videyo pou ap gade pa gen respè fon panse si se de moun kap trip ok men si w son moun de famiy nan tan sa nan maladi sa fon panse m pran tout bondye fè tout toujou vin sou facebook la kòman m ta fè gon mari prive pou foto devan l nan facebook. Kòm ta fè gon mari m marye avèl epi se foto fanm nan lòt peyi chèn nan kou m achte bèl chèn pou m fè kado foto sa vle di li pa bon li pa bon li pa bon se moun ki manke konpreyansyon ki aji konsa moun ki moun ki moun ki manke moun ki poko fin jwi jenès yo ki aji konsa. Se moun depi yon moun ap aji konsa ou pa respekte madanm ou pa gen dwa gen yon madanm ou pa respekte l bon si w tonbe se madanm nan ki pou ede w si w tonbe èske èske ti grimas sa yo ap ka peye yon asirans 650 dola pa mwa viz gen de lè vizit yon vizit ou gen dwa 2 300 Si w sot tonbe, si w gen yon pwoblèm, fòk yon moun serye, fòk gen yon pwotokòl, fòk gen yon moun de pwa ki pou kanpe avè w. Mache pran fanm adwat agoch, fè grimas. Lè w fini, w ap fini. M ap pale a tout gason an jeneral. Ou konprann? Se fini ou fini. Lè w se gason, fòk gen yon ti. Fò gen yon ti standa kòmsi m ap pale a gason yo nan moman. Lè nou gen yon madanm ki respekte nou, ki renmen nou, sa pa vle di li pa ka jwenn nèg pou sa. Sa vle di li renmen w, li respekte w. Men fanm nan te ka chwazi fè pi mal pase w. Paske gen fanm ki gen plis nèg pase gason. Ou gen dwa wè yon fanm, epi gason nan kay la, ou panse w gen yon ti grenn deyò, fanm nan gen 3. Gen fanm ki konsa. Men e pa tout fanm ki konsa. Jere emosyon an. Jere emosyon pou nou pa pèdi fwaye nou, relasyon nou. N ap regrèt. Paske gen ka maladi, gen ka grav. Gen ka, gen emèjènsi, gen ka maladi. M pa p janm denigre mesye marye m, Donald Bourdeau, men la nan Facebook, se li k denigre m, ki di bagay mal kont mwen. Ki jan l di bagay mal kont mwen? Nan jan l aji, nan jan l konpòte l. Fanm a dwat, fanm a goch ap rele tout ex Ou nan peyi a konbyen tan pa janm gen fanmi, pa janm gen ras On sèl kou a tout moun nèt gen yon bagay pou di Pafwa m tande yo Pafwa m vole telefòn nan m jwenn yo M fè screenshot yo m voye yo nan telefòn pa m Ki vle di li pa bon Li pa bon Se konsa m te vle pale, se konsa m te vle esplike sa. Reginald ou fon bèl job. M t anba live la menm si m pat parèt nan pati pam nan, nan pati ki te enpòtan pou mwen. M pat nan pati lòt bagay yo t ap fè. M pa kwè nan moun si w di yon pawòl ou rele nan telefòn ki ba. Men pati pam nan, m te parèt a tan ladan l m te tande l. Epi lòt konsèy yo te bay yo m te pran yo. Tout lòt sak te di yo m jete yo men sa yo m te pran. M renmen tout moun. Natacha Eske wap pran leson bon mezanmi se kèm ki te renmen an se pa fek m te fek e pa kòb m tap chèche nan men nèg la se pa yon kay yon machin m te bezwen m renmen m te renmen nèg la a tout kèm avèk tout kè m, avèk tout kè m, m respekte l poko janm di l yon mo deplase yon jou nan vi m. M mèt ap fè jalouzi bon, depi bon, depi yon bandi tonbe rele l, bon depi l rele pi fò pase m, li pran pòz mwen m mete m fa koulpa. Menm si manton m di sòri. M pa kwè w ap jwenn yon fanm konsa ankò. Ou pap jwenn yon Natacha, yon de Natacha. Yon sèl Natacha, pa gen de. Avèk tout senserite kè m. M ap di chak grenn fanm ki la anba live la la. kap tandem ki ta petèt nou ti sitiyasyon konsa nan fwaye premyèman wap priye epi retire ou soti ladan soti ladan tout sa ou pa jwenn valè ou ladan soti eske moun pa ka chanje toutan Se konsa. Non, mwen kriye. Mwen kriye. Mwen gen la mò, mwen mwen mou de pi an 2007. Lò sou fòm, mwen sou fòm. Soler. Map salye 5500 moun anba live la. Kounya la gen 5000 e kèk. M vle diw renmen tèt ou. M son naturaliste map kontinye fè pwomosyon m vann. Al legliz sèvi Bondye kòm alakoute. Epi map vole pi wo. Eske Natacha son sè? Non, m jalouz. Depi map fè jalouzi sa m wè wap pale. Imilyasyon nan figi moun nan Facebook. Di tout sa yo vle. Tout sa yo vle de mwen. Ki konnen m ki sak pa konnen m. Ki sak jan m di la avè m ki jan m wè m nan vi m. Ou menm ki konsa la. la. Ou janm konsa nan vi ou. Men depi se fanm ayisyèn ou ye. Oh yes, ou pran kou sa. Pa gon grenn fanm nan nou. M pap janm denigre mesye marye m. Men mesye sa pyetine m kraze repitasyon m mesye marye m imilye m mesye marye m desann mwen mesye